Zanmi entènot nou salye w yon lòt fwa ankò, deja w sou Kreyòl Enfo nou di w byenveni kote w pral kapab rete enfòme, se sèl mwayen w kapab rete enfòme ak tout dènye bil aktyalite yo kap domine se abòne avèk chanèl la, like videyo a epi pataje l bay kèlke zanmi li pou konnen ke yap benefisye. Andedan videyo sa jodi a la nou vin pote pou ou tout enfòmasyon kap domine bil aktyalite a. Egzatteman nou pral pase dyakout nou nan komin Mirbarle epi nan Pòtoprens kapital peyi Dayiti. Se tout gwo bil aktyalite sa yo ou pral kapab dekouvri gras avèk Kreyòl Enfo. Se pou sa chèz ou chita konfòtableman pou kapab rete enfòme ak tout nouvo aktyalite yo. Ebyen adeda video sa egzatteman nou vin pote pou ou tout gwo dènye mesaj li menm Samuel Majestin pote pou popilasyon an ki vrèman pa ka tann ankò popilasyon an pa kapab kenbe souf yo ankò pèp ayisyen map mande nou gras tanpri mobilize nou pou nou kapab soti nan sa nou ye a li lè li tan pou nou pran desten nou an men konsèy prezidansyèl la li vrèman panike nan se dènye tan sa yo rete swiv video a jiska lafen pou kapab konnen tout dènye aktyalite yo Nou pral kite w swiv epi n ap retounen pou plis detay nan yon ti kras tan. Sa ke m ap pale ansanm avè w la la, se pa sèlman nan kapital peyi an ki gen bandi k ap bay pwoblèm. Nou konnen ke bandi te anvayi Mibalè e jiska mentnan bandi yo okipe Mibalè paske lapolis nasyonal Dayiti ansanm avèk ajan bsap yo k ap batay avèk bandi yo pou yo wè si yo ta libere Mibalè pou tout Mibalè pa ta tonbe anba men bandi. Men bagay la pa fasil ditou pou ajan besap yo, ni bagay la pa fasil ditou pou la polis nasyonal dayiti. Nan fwa konnen ke nan kad afrontman antre bandi viv ansanm yo, ansanm avek polisye nou yo, gen yon polisye jodi an la ki fè vwèl pou peyi san chapo. Ebyen misye mouri sou le chan de batay pandan misye ap batan ansanm avek bandi viv ansanm yo. Ebyen se prèv ki pwouve ke, m kapab di ke bandi viv ansanm yo toujou. nan mibalè e yo ranfòse paske imajine w si se te a menm e kantite bal yo ta ale a yo te ye toujou yo pa t ap ka goumen konsa men yo jwenn ranfòseman gen ranfò ki pote ba yo kote yo pase nou pa konnen men nou kapab konstate leta li livre tout peyi a bay bandi yo nan fò konnen ke nan Plato Santral, ebyen Gary Junior Lima, eto sa ke n ap gade sou ekran la, ki se polisye utag sa ki tonbe, jodi an la, ki se 8 avril 2025 la nan Mibalè. Enfòmasyon delege depatmantal la, Frederick Océan konfime, kontrèman a sa k ap di sou plato a, sitiyasyon toujou pa fasil pou popilasyon an, Nan mibalè bandi yo toujou la ebyen e jèn polisye sa ke nap gade sou ekran la misye tonbe nan kad afwontman antre li menm ansanm avèk bandi viv ansanm yo nan mibalè. Lòt gwo enfòmasyon kap domine aktyalite a nou gen kòmandan Samuel ki ebyen fè plizyè manifestasyon ki pran e dènye manifestasyon ke lapolis nasyonal dayiti te kraze ansanm avèk gaz lakrimojèn Nou wè te gen dè milye de moun nan lari, ebyen kòmandan Samyèl lanse yon lòt manifestasyon ki se mèkredi 16 avril kap vini la. Misye mande pèp la pou pèp la pa vin avèk de men yo de pye yo, ebyen se koktèl molotòv, se bagay ki ka e blese polisye yo tou jan polisye yo ap blese pèp la. Ebyen misye di konsa. Si pèp la pa degaje l fon bon revolisyon jou sa a, ebyen li menm l ap livre tèt li bay cpt a. Samuel fè konnen se mèkredi 16 avril sa a ke yo pral wè ki ebyen sa pèp ayisyen an peze. Samuel ale pi lwen pou l fè konnen viv lib ou mouri nou p ap kouri revolisyon li ye. Ebyen mèkredi 16 avril pa gen kanpe nou gen kòmandan Samuel ki pale. Ou pral sezi tande deklarasyon misye fè an nou tande ansanm. Fè voice sa rive kote pou l rive. M priye nou an gras. Komanse detekte vòlè sa yo. Chache foto yo. Chache adrès yo kote yo rete. Lage sou tout gwoup. Fanm yo, fonksyonman yo, biznis yo kote yo ye. Lage sou tout gwoup. Denonse vòlè. Detente vòlè. Mercredi desann Li pap dous mesye kwèm Jou sa pap dous menm Denonse vòlè Denonse vòlè Bay adrès kay yo Bay kote yo rete Bay biznis yo kote biznis yo ye Moun sa yo pa sipoze gen wout nan peyi a pou yo pase Elikoptè pa ka sipoze vin pran yo. Denonse vòlè prepare nou mesye dam prepare nou denonse vòlè denonse vòlè bay kay yo bay adrès kay yo bay kote yo rete foto yo pibliye foto yo voye vòys yo ale voye vòys yo ale denonse vòlè voye foto voye adrès yo denonse vòlè tout moun nèt. E sa n gen kòm devwa pandan semèn nan la nèt? Denonse yo, biznis yo, kay yo, adrès yo, lage toutouk gou. Denonse vòlè, detente vòlè. Nou an danje, nou an danje, nou an danje, nou an danje. Detente vòlè, denonse vòlè. Ba adrès kay yo, ba adrès biznis yo, kote pitit yo fonksyone, kote pitit yo lekòl. Denonse yo, denonse, denonse, denonse, denonse, denonse yo. Bafle yon moun ou pral kanpe mèkredi e fè bwa rap nan men w. Pa gen kaka konsa. M pa vle moun wap vin pran lari a, wap vin bat. Ou sèl bagay ki dwa nan men nou, ò, ki pap frajil. Sèl pankad kap nan men nou ki pap frajil. Anndan pankad nou nap ekri liberasyon, sekirite. E sa nou pral ekri nan pankad nou pou mete yo anlè. Apresa, ame nou de tout bagay! Pase nan danje! Nou pral atake leta yon lòt fason kounya. Nou pa nan rans. Relem teoris, relem bandi. Nou gen dwa sa. Nou gen dwa sa. Nou pral montre kiyes, kijan pep la ye lel fache. Nou pral montre nou kijan pep la ye lel enève. Lel fè pep la paka manje. Lel fè pep la paka domi. Lap rele sekou. Li an danje. Peson moun paka ouvri pout pou li. Bann mechan bann sadik. Epi nap vin bafre moun. Depi nou tande moun pral fè yon operasyon nou gentan vin ap bay manje. Depi nou tande yon moun pral fè yon mouvman nou vin ap manje li vin ak it. Nap trete nou ti grangou. Nap trete nou tankou paran pov. Bann leta sousou. Bann leta chyen. Bann leta anraje. Ap vin di m pa respekte nou. Nou respekte pèp la nou menm? Nou respekte popilasyon an? Nou respekte m? Nou respekte m? Bann leta chyen! Bann leta sousou, bann leta visye! Nou leve tout biwo yo! Met anlè! Fòk biwo sa pa ka ouvri! Mesye dam ann pran kè en di lòk se lòk e pandan lòk tou pou nan pran lòt travay tann modòd la mwen jwenn nan ti dòt la tann modòd la m pral monte nou dan si n ka kenbe bagay sa nan kò nou leta bann sadik m pa nan kache voye wòch mwen menm m parèt tout kò m bann sadik epi gran chiffon wap pale la cheri m wè w kontan wi m wè samèl bò kote w frè m men kilè w fè w vin wè samèl tou patnè pa m. Fò moute kanape fè non zanmi. Vin wèm non cheri map tann ou wi papa m gen inifòm pou ou tou gran chipon vin non vin kanape fè vin wè frè w vin wè zanmi w non m gen inifòm pou m ba ou ou konprann si nou pap trayi m fè m santi nou si nou pap livre m fè m santi nou si n konprann sa kap fèt la fè m santi nou. Vandredi, tout moun ki kapab vin sou plas Kanapevè la. Nou gen yon mesaj pou nou. Paske libète ou lanmò a fò l respekte. Viv lib ou mouri a fò l respekte. Pase mèkredi pa gen dwa sipoze nenpòt ki jan nenpòt kòman. Li pa gen dwa sa. Pa gen bagay pasifik pou pèsòn moun ankò. Viv lib ou mouri. Sonje m di n sa. Si nan avè m nou pral montre m sa. Paske sinon menm m ap dezète. M ap reziye m, m ap livre tèt mwen mwen menm. Si si mèkredi sa a pa ka reyalize, m pral bay tèt mwen dcpj. M ap remèt tèt mwen dcpj. Yo pa bezwen fè efò pou vin pran m. Si mèkredi sa a pa respekte, m ap livre tèt mwen gran ravin, nan vilaj, pou yo touye m san pwoblèm. M ap vann tèt mwen ba nou si mèkredi sa a pa respekte. Si mèkredi sa a pa respekte, cpt. Map lib pou nou pranm. Si pèp la pap konn sa map fè a, map pote tèt mwen ba nou. Paske m pa bat a lach. M pa bat a febril. Map vann tèt mwen bay lè mansonj. Map vann tèt mwen bay bay bay e e e. Mwen de fòkè ki e out frè a. Si mèkredi sa pa respekte. Se pou pèp la mete dife e pou pèp la leve pou atake nou mesye jisko zo nou bouke twòp literati pa gen pale fransè ankò di dyab la bonjou lap manje w pati l bonjou lap manje w m pral wè sa n vo pèp ayisyen m pral wè sa n vo mèkredi m pral wè sa n vo nou dekrete leta dijans. Jodi a n dekrete leta dijans. Bann sadik. Bann pa respekte moun. Bann fin moun. Bann rès moun. Bann grangou long. Bann ti sousou lè n ap bay lamen n met figi n atè. Bann vòlè. A tout parèy nou yo. Nou pa wont mesye. Koman pitit madanm nou viv menn. Koman pitit madanm nou viv. Leta. Reprezantan leta koman pitit madanm nou viv. Nou pa kapab demisyone. Ba yon lot. Ba yon lot. Jodi a m vin pou nou. Majistra yo. Remet demisyon nou. Nou pa kapab. Nou faya misyon nou. Deje lapolis la. Nou genlè nou nan wap pran lòd, retire kòw, m pa t konn ou t on lach, nap peri sou kont ou. Minis vòlè yo, sak onèt yo reti kò, retire kò nou, paske batay sa pa pou nou. Prezidan gen volonte yo, demisyone si n, si se vre, si n renmen peyi a. Se pa posib pou nap aksepte sa, li pa posib. Direktè yo retire kò nou demisyone sispann nan manmèl bèf la ki pa pitit non mèd kansè sida èpès tout vye maladi pral tonbe sou fanmi nou zanmi nou pou nap manje kòb leta mal ke tout sa m di yo bondye antre pran yon konsiderasyon pou pèp ayisyen an Brile jezi brile tiye jezi tiye tout vòlè visye kap fè pèp ayisyen an soufri mete dife sou yo senyè mete dife sou yo jezi brile yo brile yo brile yo tiye yo lage viris sou fanmi yo sou zanmi yo lage viris sou yo detwi yo detwi yo mechan mechan nou bouke nou pap kouri. Ou pap kouri, ou bouke, ou pap kouri. Se kounye a m ap konprann reyalite vi a. Anfèt, reyalite Ayiti, mòd de fonksyònman nou. Nou koz tout, nou koz tout jenn gason, tout jenn fanm antre nan gang, anpil nan yo, sa pa ka kenbe, sa pa ka fè rezistans yo. Ou fè. Lè nap tiye lòt, nap detwi nasyon yon fason teknik pou m pa ka konprann, pou li pa ka konprann, pou pèsonn pa ka konprann ki jan nap redwi popilasyon an. Nou fè len ap manje lòt. Polis se divize a polisye. Anpil polisye k mouri se polisye k tiye la ankò. Nou transfòme pèp la an baba, an kanibal. Kiyès pral limen mesye? Feyton an tande medam yo ap. vyole, jèn gason ap vyole timoun 3 zan a bazaj, y ap boule yo, y ap tiye yo, y ap vyole yo, yo pa gen kote pou yo dòmi. Leta kòman w santi w? Fanmi pa w menm ap byen viv, nou ret nan bèl kay, nou plen biznis epi n ap rajeni vi nou paske se timoun jèn, se jèn timoun sèlman n ap kouche. Kòman n santi nou Leta? Kòman n santi nou? Nou pran tout kòb peyi a. N ap siyen yon pakèt akò tèt anba, dwat e goch. Prizon ap kase, ap kraze, komisarya ap brile, y ap piye tout biznis ti malere. Kote n kanpe Leta? Kisa w vle fè pou pèp la? Di m yon lè ou te pran angajman w pou w di w ap sove nou, w ap ban nou sekirite? Di m yon lè? Tout moun nan kouri, tout blòk, tout zòn nan kouri. Jounen jodi a, e sa w ap fè nou Leta? Epi w bezwen ret silans? Kounye a mwen menm ki vle pale la, nou met mizo nan bouch mwen? N ap ofri m tout bagay an soudin, kounye a lè n pa ka vini n ap voye zanmi nou vin ofri m? M pa gen pwoblèm manje Leta, m pa gen pwoblèm lajan Leta. Depi dat mwen fèt, e pa jounen jodi a w bezwen pran ka m, ou pa janm pran ka m Leta. Lè m t ap antre nan lapolis, m pa t gen marenn parenn. Se te ve m. Lè manman m t al peye je ose pou mwen, se kòken m te pete. Lè m te fini lekòl, m t al pran pòs granmoun mwen. Paske m te konprann vi a fèt yon lòt fason. Katòzan lekòl plis inivèsite, sa pa pou itil yon mèd si w pa gen manman, si w pa gen papa. Nan gouvènman swa gen parenn, swa gen fanmi zanmi ki souche nan gouvènman. Yon peyi ka konsa, yon klas entelektyèl depafini, pa gen moun ki gen zye sou li, nou pran valpa ap bay dirije nou. Vwala ou nou sòm mentnan. Vwala ou nou sòm. Peyi sa a franchman. Depi son peyi ou wè lekòl pa respekte. Inivèsite pa respekte. E kawo k ap pase nan peyi sa a nèt. Yon peyi delese, pa gen moun, peyi dami ki pran pretèks, k ap pwoteje, k ap ban n lavi yo, se yo menm ankò k ap konplote pou yo detui nou. Sendomeng ap ranje boudal nan soudin lan pou vin okipe nou. Kèl imilyasyon! Kèl desepsyon! Pou leta dwèt file, asosye a gang. Mesye dam sa map di la m konnen li. Tout nèg leta yo gen gwoup gang kap travay pou yo. Chak grenn. Se Peter a konnen wi. Gon bagay m te m la m te pou chèf la, Pierre Esperance. Gon bagay li di k te enpòtan wi. Gen moun nan CPT a vre wi ki nan gang wi. E pa san rezon non ou wè nèg yo ap pale konsa. Gen moun ki konnen gen nèg anndan CPT a menm ki nan gang wi, ki afilye a gang wi. Mesye nou mechan sadik epi e mwen nou vle antrave kolan li rès la pou nou bann chen sal lavil pa egziste pou ti machann yo vann la vann lekòl te konn peye ladan kay te konn peye te gen sikilasyon lajan lè te gen kwabosal tout moun ap fonksyone ap vakye a okipasyon te gen ti travay. Mwen tou santi pwoblèm peyi sou do w. Kwadèboukè tounen zòn de non dwa. Ou pa ka al la. Gran Nò, Sid, Sidès, peyi tèt anba. Tout moun fou. Tout moun tounen sou tounen mandyan tout moun ap mande mesye nou pa nou pa wont konsens nou pa tape poun konprann de yon pakèt dirijan pa janm kanpe pou yon mikwo pou ap denonse sa a di nap souse nou tèt frèt nap souse. Mèsi leta. Mèsi anpil leta. Gon jou kap jou. Gon jou kap jou leta. Prepare w. Prepare w. Pran son leta soti yon lòt nòt kounya pase adrese w dirèkteman avèm pou dim sa w anvi dim nan. Kòm ou pa vle pale avèk popilasyon an, pale avèm nan zòrèy epi m pral di popilasyon sa w di. Men wap fè l. de manyè teknik pwofesyonèl. Ou konprann leta n ap tann ou. E aktyèl prezidan la m kwè fout jan e gen mennaj li kap lap peye bon nou konn tande chèf la kap pale de sa e jounalis yo kap pale de sa 150 dola e lokasyon pou li pa jou pa vre epi pèp la menm se ti grenn diri ti grenn diri sal konprann. Nap vin jwenn li le pi nan listwa e paske nou se yon pèp ki visye tou nou grangou lè moun yo vin ajan de bagay sa yo fò nou tounen yo wè si nou te tounen yo ba yo kwè m nou wè nou wè e òganizasyon yo tap pran leson usaid e ot yo tap pran leson di kèt Pèp la revòlte, pèp la vle fè lòt bagay. Lè nèg yo vin avèk manje sa yo, ann bòykote yo. Ti bagay sou non kach, ann bòykote yo. Yo p ap itil nou yon mèrd, mesye dam. Paske nèg yo gentan fè milyon sou do nou deja. Yo gentan prepare chita yo. Ann denonse yo. Ann denonse yo. Voye foto yo, ekri sou foto yo, denonse yo. Ann denonse yo! Banm dinou yon bagay mesye dam map peze sou li DG Rameau m voye voice sa pou ou spesyal janm te konn dil deja wè sou profil whatsapp mwen se foto ou m mete kòm yon guerrier. Kòm yon konbatan, kòm yon sòlda. Lè w te nan tèt dcpj, menm blan ou te fè pliye ke l. Menm boujwa nwa yo ou te fè yo pliye ke yo. Ou te sans etadam. Ou te fè travay ou kòm il fo. Sa pase w cheri. Deje Ramo, sa pase w jodi a. M konn karaktè ou, m konn tanperaman ou. Sa ap pase w jodi a. Di pèp la non. Mete pèp la alèz. Si se pete ak met pye sou kou w ki enpeche w travay. Si se gouvènman ki enpeche w travay. Oubyen si se kominote entènasyonal ki enpeche w travay. Mete nou alèz deje pou nou konn sa pou nou fè. Ou pa ka abite la kanapevè e de bwòs avèk nou pou nou menm kanapevè nou gen pwoblèm pou nou kenbe batay non sa pase DG mwen konnen tripotay rive sou ou mwen konnen sa yo di de nou men si nou te gang nou pa tap konsa non DG e ou menm tou ou pa tap alèz non kote ou ye a DG ou pa tap alèz kote ou ye a DG. Sak pase DG? Di nou non sa kap pase konsa? Nèg yo fò yo paka travay? Bon mesye sa n fè a peyi a? Kounye a nou panse nou panse n ta pral fèmen bouch nou vre pandan nou menm fè kèk jou silans lan? Se mwen k chwazi pran jou sa Bon m pa ba nou mèkredi sa M pa chofe nou mèkredi sa Tout moun ki vle fè afè pa yo kite yo fè afè pa yo mèkredi sa e pa pou nou Nou pa konnen anyen k ap fèt ladann la E mèkredi k ap vini an Raple nou sa leta Nou pral sekwe w Si pèp ayisyen pa revòlte Pa pran lari a tout bon E pou nou retann nan mitan lari a Pou nou envesti lari a. Nou tou fin sa. Ke Petyonvil kouri. Ke Dèlma kouri. Ke Tomasen Laboul kouri. Ke Kanapevè kouri. Ke Pako kouri. Mwen menm m ap retire kò m. M ap dezète. Paske m pa batay a lach. M pa batay a fèb. Malgre y ap ban m pot non, m la. Yo batize m kouzen Guy Philippe. M nan koulwa Dimitri Hera. M nan koulwa Babekyou. Yo ban m, yo ban m, yo ban m, mwen la pi rèd. Yo wè m febli, m pa febli. Nou wè m kouri? M pa kouri. M vin pi rèd, pi djanm, pi anfle, pi move. M pral montre nou mesye. Peyi a se pou Ayisyen l ye. Se nou k pou viv ladan l. Kòman se vekse kote nèg sa yo dòmi mesye dam? Raple nou m di n sa. Fòk peyi a lòk tout kote. E m di nou lòk la se lòk pou l ye. Bann sanwont, bann san kran. Si n pa dakò pou n al manje anba ravin yo, si n pa dakò pou n al dòmi anba pon yo, leve kanpe. Si n pa dakò pou pitit nou ap mouri, timoun twazan, katran, senkan ap vyole, gason kou fanm ap vyole, leve kanpe. Yon jèn fanm k ap plenyen ki gen randevou chak lendi, li pran sida. Sa pa tape konsyans nou. Nou ak yon lopital pou nou. Yo leve lopital jeneral pou vin mete l kanabevè. Yo mete l nan defi mesye fin mete l. Pa gen kaka konsa ankò avè nou. Mesye! Leta! Kem pèdi vwam semèn sa nèt m pral pale avèk li bann sanwont bann san konsyans yo mete 9 vòlè ap dirije nou. Nou pa wont pèp ayisyen. Nou pa wont? Konbyen milyon de moun ap viv nan peyi pou 9 grenn ayisyen melanje a yon ti ponyen esklav rann nou envivab ap fè n ap soufri? Nap mouri. Mesye banm di nou bagay. Maten nou pa gentan fè diskisyon ridikil tande mesye. Tout moun nap site nou nap pale la tout se yon pakèt moun ki pase deja. Edisyon 9 nou bezwen. Nou pa nan sa pèsòn moun ankò la menm. Denonse vòlè detente vòlè sa nap mande la. Pa kesyon nap vin pale de moun ki pase. Moun sa yo pa fè anyen pou peyi a. Pèsòn nan moun sa yo pa fè anyen pou peyi a. Nou pat santi yo lè yo te la. Denonse vòlè detente vòlè. Bandi yo tout kote. Yo ti jode misye yo tout kote yo gen nabe vè mwen di tande sa yo pa ka leve yo konnen yo pa ka leve nap koupe tèt yo nap rache nap brile yo yo konn sa deja e pa moun kap di yo sa bandi yo tout kote nou konnen nou la nou boudon nou tout kote men n konnen nou pa ka leve pase nou menm nou pa menm sa tout pèp. Nou menm sa tout blòk, nou menm sa tout zòn nou menm. Gon jan n fè bagay yo Kanabevè. Leta bay kote nou n ap pran responsablite nou. Gen manchat, gen wòch, gen kòptèl, tout moun reveye nou. Nou pa p dòmi. Nou pa p vann zòn nou nou menm. Nou pa p vann blòk nou nou menm. File manchèt nou. Mwen di n sa deja, bandi yo la deja. Yo la sou tout fòm. Gen se polisye, gen se ansyen militè, gen se sivil, gen k nan brigad ansanm avè nou. Pridan! Gen se fanmi nou ye, toutè yo ye. Pridan! Gen se otorite yo ye tou. Pridan! Bandi yo avè nou nan mitan nou la. Mete manchèt nou prè. Mete zam nou prè. Menm mete yon bandi an defi. Leve kanapé, leve nan blòk nou an la, m montre w. Se pa fasil pou ou. Nou pa kole bouda kaka nou menm. Nou pa kole bouda bandi nou menm. Nou pa nan rans. E langaj sa n genyen menm. E demonye menm. Nou pa fè alyans nou menm a bandi. Si nou renmen peyi a vre, vire pou zam nou an. Si nou renmen peyi a vre, nou sansib pou peyi a, vire pou zam nou an. Atake boujwa yo, CPT yo, moun sa yo. Nou ka fè peyi an mal. Oligak yo, e yo pou nou atake. Si son nèg te ti pèp la. Janm di n sa. Nou pa konn sa nou prepare pou nou anndan la, nan mitan la. Nou pa konn sa mitan pare pou nou la mesye. Nap mouri an guerrier, nap mouri an solda, mesye kwèm bagay pap fasil pou nou nan mitan la menm.